Nou di bonjou ou bonswa depandaman de lè ke ou menm wap gade nou an. Jodi a se yon gran plezi pou ke nou pote video sa pou ou, pou ke nou prezante ou sijè sa. E menm jan ke ou konnen li toujou ye a, nou toujou pote sijè ki enteresan, sijè ki itil, sijè ki edikatif. Nap di ou menm ki te gentan abòne ansanm avèk chanèl sa, ke ou sou li wap gade video sa, nou felisite ou. Nou di ou ke ou menm ou te fè meyè chwa, se meyè desizyon ke ou te pran. Byen avan ke nou antre nan sijè a ou menm ki ap gade video sa ki poko abòne ansanm avèk chanèl la nou ap di w fè sa kounye a paske gen enterè pou fè sa. Peze bouton like la, suscribe ak chanèl la, aktive notifikasyon an pou plis video.
Tutoriel nou pote pou ou jodi a se koman ke ou menm ou kapab verifye ki kantite lè de vizyonaj avèk abone ke ou rete pou monetize chanel YouTube ou a. Nou konnen ke aktyèlman la gen anpil jèn ki ap itilize YouTube e menm ou menm ki ap gade video sa men ki poko gen yon chèn YouTube men a lavni ki swete genyen li ap vreman itil ou. Nou konseye ke ou gade video sa jiska lafen pou byen wè fason ke ou menm ou kapab Verifye ki kantite lè de vizyonaj ansanm avèk abòne ke ou rete pou monetize chanèl la. Paske nou konnen ke YouTube li mande yon minimum heure de vizyonaj ansanm avèk abòne pou monetize chanèl la ki se 1000 abòne minimum e 4000 heure de vizyonaj minimum. Ebyen nou pote tutoriel sa pou ou pou montre ou fason ke ou kapab verifye sa e loske ou Genyen kantite a, enbyen ou deja prè pou monetize chanèl la. Bay video a yon like. Subscribe ak chanèl la. Trè byen. Peze ti klòch la. Kounya. Konsa, wap jwenn notifikasyon tout video.
Nou prale e nan yon navigatè web. Men mwen menm, mwen ap fè sa e nan Google Chrome, sou Google Chrome. Nou prale nan bar de recherche la, nou ap tape www.youtube.com. Sa se paj la ki ap telechaje la. Lòske paj la li menm nan li fin telechaje, epi nou prale nan nou prale nan pati dwat Nan pati siperyè dwat ekran telefòn nou an, nou ap wè ti foto pwofil nou, osinon ti foto ikon nan. Nou tape dwèt nou sou li. Lòske nou fin klike sou li, epi nou prale, nou ap wè nan li ba nou yon meni dewoulan, li ba nou yon ti fenèt. Nan sa ki an twazyèm pozisyon an, ki se kote nou wè ikon YouTube Studio a. Sa ki an twazyèm pozisyon ki se ikon YouTube Studio. Nou ap tape dwèt nou sou li. Li make Creatol Studio. Lè nou fin tape dwèt nou sou li, paj la ap telechaje. Paj la ap telechaje. E pi, kounya nou te nan pati dwat, nou ap travèse nan pati goch. Paske sa nou pral fè a. Se nan pati goch ekran kounya nou ap jwenn li. Ou wè menm kote nan pati dwat la menm ti kote menm ti foto ke nou te wè nan pati dwat la nou te tape sou li a nap jwenn li nan pati goch la. Kote ki gen menm ti foto sa gen yon meni anbal gen yon meni anbal nou prale na nou pral nan meni sa nan sa ki avan dènye a avan dènye a e kote nou wè ti ikon dolar lan e ti ikon monetizasyon pou youtube nou ap tape dwèt nou sou li paske se la ke nou ap jwenn li. Wè sa ki parèt la, Monétisation de la chaîne. La, se nan pati sa ke ou menm ou pral wè ki kantite heures de visionnage avèk abòne ke ou rete pou monetize chèn ou an. Paske anndan la, se de sa ke li trete. E nou konnen l deja, se 4000 heures de visionnage minimum e 1000 abòne. Wè sa ou make la, Développer votre chaîne YouTube. Wè l pale de monétisation. Epi ou ale ou desann anba nèt, lè ou rive, ou wè, wap wè ki kantite. Abòne ke ou menm ou genyen, kantite è de vizyonaj ou genyen, e wap tou wè ki kantite ou rete pou abòne a pou monetize e kantite ou rete pou è de vizyonaj la pou monetize. Like videyo a kounya la. Nou remèsye tout moun ki tap gade nou e tande nou avèk anpil atansyon, sa vrèman fè nou plezi. Ou menm ki renmen fason ke nou te devlope sijè a e prezante videyo a, nou ap mande w pou ke ou menm ou kapab like videyo a kounya la. E pa bliye subscribe. Subscribe e pou e aktive notifikasyon an pou ke ou menm ou kapab jwenn plis videyo. Ou menm ki gen yon fanmi, yon zanmi ke ou jije li enteresan pou ke yo menm yo konnen sa tou, pataje l ansanm avèk li. Fè sa kounya. Ciao. A la pwochèn.